Mwen je suis tonbe des nues, mwen etone lè m kanpe m ap gade Economiste Fritz Alphonse Jean kanpe avèk nèg ak zam bò kote li aprè l pral fè konprann ke se polisye men lapolis Pèp ayisyen an, tout pèp la nan kafou, tout pèp la nan sid, tout pèp la nan nip, tout pèp la tout kote nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, nou bezwen sekirite. A kèl fen, mesye sa a pa ka peye ajan sekirite prive pou ba l sekirite? Pou de polisye ta akonpaye yon moun sou baz li pral prete pote pote pyès li ale m paka konprann bagay sa men nan zòn matisan la anwo pa monte anba pa desann kòman polisye fè rive nan yon sitiyasyon pou jounen jodi a la yo pral konvoke w pou konnen kiyès ki te voye w la kote w te ye a epi mesye jan kisa ki te gentan gen la. Mesye Jean, ki sa k te gentan gen la? Sa k monte nan tèt ou? Kòmsi nèg yo soti Louisiane, yo di ou, yo di ou yo chwazi ou kòm prezidan, kòmsi e konsa bagay la ye? Enben, Doktè Ariel Henry bay repons lan tou wi. Doktè Ariel Henry! Misye di ou konsa ke, bon, misye prèske arete nèg yo wi. Louko Dezi, sou nèg ranse la, Ariel ap arete w wi.
Ariel son bèl chèf. Antouka, ok, madan mesye, an nou eseye gade kesyon an nan tout aspè l. Pa bliye ke nou gen 2 pwen ke n ap trete ansanm. An n kòmanse pa premye aspè a nan kesyon an. Vike Ezayi kòmanse avè l, an nou gade l ansanm.

Dugoupe Montana pou l kapab vin prezidan pwovizwa. Alò m ap raple a tout oditè, oditris emisyon Maten Deba, gwoup Montana yo gon pwosesis. Ok? Alò, yo gon eleksyon. Yo gon ajenda klè. Ok? Yo gon kote yo kòmanse, yo gon kote yo fini. Donk yo gen yon eleksyon nan mitan yo, moun ki swete vin prezidan pwovizwa peyi a, oke, epi gen yon komite ki la. Prezidan pwovizwa Me 5 2.
Kòrèk, gen yon konsèy ki la.
Prezidan pwovizwa Me 5 2.
Trè byen. Oke, gen yon konsèy ki la, epi se pa devan konsèy la ke tout kandida yo ap vin depoze pyès. E se nan kad sa ke Mesye Fritz Jean, oke, yè li t al depoze pyès, vi ke li fè pati de lekip de Montana, l al depoze pyès li pou l kapab vin prezidan pwovizwa. Men il y a une chose que vous devez savoir.

non l ap site depi pratikman 6 mwa la a ke l kapab vin pran tèt peyi a kòm prezidan pwovizwa depi lè te gen goumen avèk Jovenel la wi nou sonje depi lè sa wi e non l vin ap plan pran plis anplè apre asasina prezidan Jovenel Moïse la e semèn sa a tou donk Fritz Jean pratikman li sou tab la nan tout deba nan tout diskisyon nan tout salon tout kote. ke li an pòl pozisyon pou l ta kapab vini premye minis peyi a, ou di mwens prezidan pwovizwa. Sa k pase yè, li gen yon zanmi li pèmaten nan tout, ki se zanmi pwòch li, ki se polisye. Zanmi an tou se yon moun k ap jofre. Se menm jan Louko te di m gen yon pakèt zanmi polisye. Lè map fè bal, lè map fè fèt, festival. Police se sa yo pèmèt andan tout. Yo vin jwenn Haiti Marketing. Epi nèg yo pase jounen avèm. Mentnan yo banm sèvis kòm sekirite men sans inifòm. Epi kounya mwen menm mwen jere tout moun. Enben se nan sans sa ke gon zanmi ke Fritzian genyen nan lapolis ki se Swatin. Li menm kap jere pouvwa l, kap chofe pouvwa l. Li gentan wè bay la klè pou Fritzian. Epi l di Fritzian,

Wi ou sove koman wi. Se nèg ki fè mayo pou pou fidjan wi. Ebyen wi. Tande Moun ki pa vle wè fidjan ki fè mayo ou wè nan tout lari a wè mayo fridjan prezidan pwovizwa. Men gen tou ki gendwa gen moun pa misye tou ki pwofite. Tande mon frè gen moun ki pa nan komsi ki pa nan afè fridjan menm paske pa bliye ke efektivman lefè ke sa fè pèp la te nan tout yon moun ki wè mayo fridjan prezidan pwovizwa konsa moun yo di oh enben nèg sa fou. Epi sa pa gen oken rapò ak Fritz Jean. Donk sa vle di ke nèg yo gentan monte yon bagay pou misye la, epi pou yap demonte l. Mentnan, zanmi Fritz Jean an, epi li mont, li akonpanye Fritz Jean, li pran 2 3 nèg zanmi pa l polisye nan Swat Team, abiye an sivil, epi gwo zam, Nèg sa pral Kounye a nèg yo yo menm tande, nèg yo yo menm, nèg yo yo menm se pouvwa wap jere kòmsi Fritz-Jean gentan pran kòmsi nan wout la la pral voye sanble bondye swa wi non e pa tèt Fritz-Jean ki gwo nèg ki sekirite misye yo polisye ki di misye lap bay sèvis la kòmsi pè maten polisye sa tou pran pozisyon l kòm chèf sekirite Fritz-Jean prezidan pwovizwa èske w la epi bagay la mal pase sak pase se ke nèg yo te dwe rete nan machin nan.
Yo pat dwe avèk manch long nan. Yo te dwe rete nan machin nan. Yo pat gen dwa avèk manch long nan. Mentnan bagay la vin parèt lèd, li parèt yon ti jan trè delika, lè tout nèg yo kanpe dèyè misye. Nèg yo trè, yo anbarase Fritz Jean. A wi, epi nèg yo gen gwo zam nan men yo. Donk mwen panse ke sèt yon erè. Komite swivi a gentan ekri la, li gentan denonse bagay la. Sèt yon erè politik de la pa de Fritz Jean. E m panse ke li pran yon move kou. Se yon move kou men pa gen tout bagay sa. Bon pito l te kite tout fòs sa yo.

Li fè djòb komisè du gouvèneman. Du gouvèneman.
Pou ki sa se sèl djòb sa l ka fè a?
Aah! Aah!
Sa se yon bèl bagay. Ou wè sa w soulve a la? Li bon anpil. E djòb, e djòb madam Martine nan? Aah! Kòman Martine Moïse debake nan peyi a avèk sekirite avèk li? Ki moun ki janm poze yon kesyon? Bay tèt ou klòch nou konnen si!
Konnen komisè gouvèneman an te ye? Ok, se pou chak Lafontan al kesyone madam Martine Moïse tou! Ok, sou sekirite li debake avèk li nan peyi a, kote yo soti? Ak gwo zam fannfwa nan men nèg yo?
E kisa nap pale la? E konya? Fò komisè gouvènman tou al poze kesyon a izo, a ti lapli, a lanmò san jou ok kap egzibe tèt yo avèk bòzò nan peyi a. Nou nan kafou, nou nan kafou sa map tann ou. Ou korèk Hugo Devil. Sa fè mwen di, sa fè mwen di Reginald Cesar Lale two vit an bezogn. Non sa vous avez raison. Alò men men se yon repons dirèk paske ou gen rezon louko desi. Gen Edmond Supplice Beauzile ki twite nap betize alò banm li twit li a pou nou pase bon. Non Edmond menm e. Nap betize ak yon peyi kiyès ki bay Fritz Jean otorizasyon kòm sivil pou kòm sivil poul gen yon

Rosemond Pradel ou di mwen.
Rosemond Pradel. Fusion wi. Si mwen manti, demanti m. Nan nivo leta a, eske Rosemond Pradel pat gen 350 milyon de goud nan men l pou asenisman? E kisa l fè a lajan an? Isi, maje deba.
E dezyèmman. Dezyèmman n avanse.
Sou wout Matisan, m ap plenyen pou afè dlo. Misye fè telefòn nan tonbe nan men m tèlman. Ok, m ap plenyen pou afè dlo ki anvayi espas la, ki fè y ap tande kidnape moun. Eske Rosemond Pradel pa an konplisite ak bandi? Paske, anpil fwa. Lè w pa voye materyèl pou fè travay kil fo, se ke ou parèt kòm konplis. Sa w di m la a, Ezayi?
Y ap kidnap ou pakèt moun la. Gwòs pwòpladèl ou di m wi. A bon, 350 milyon. Li konplis a kisa?
Nan kesyon de kidnaping. Depi yo kidnape yon moun, Leta te dwe fè. L konplis wi.
O, tande.
Louko Desir.
Wi. Lè yon nèg gen responsabilite. Wi. Pou kapab
bay lajan, pou kapab bay lajan, peye anplwaye ki responsab pou debouche twou ego yo. Kòrèk, kòrèk. Se nan ki nan TPTC.
Kiyès ki rep minis TPTC?
TPTC. Rosemond Pradel.
Donk lè twou ego yo pa e pa debleye. Se responsabilite misye. Se responsabilite pa l.
Men nan lè dlo sa yo anvayi kounye a bandi. Kanpe machin ou, yo kidnape ou.
Sou kont kiyès?
Se paske ou vle sa.
Se paske jisteman antanke minis, ou vle ke bandi toujou ap opere kote jisteman ki kraze nan wout la. Donk kounye a nou pral mande a moun ki viktim yo, yo pral pote plent. Yo pral pote plent kont
mesye reprezantan Fusion Cedèn Sosyo Demokrat. 350 milyon de goud ou di m wi. Tonnè boule m ansanm. 70 milyon dola ayisyen. Mwen mande Bondye m fann.
70 milyon dola ayisyen wi. Mwen mande Bondye m fann.
Madame mesye fè 350 milyon de goud divize pa 100 konbyen 110

3 milyon 181 mil
818 dola wi. Wose an, e sa ayisyen sa? Rosemond Pradel ou di m wi, te gen 3 milyon dola ameriken nan men l pou desanm nan wi, pou kesyon asenisman. Asenisman. Epi gen plenyen nan lari a pou asenisman. Bon gwo ekip moun la, kisa yo fè? Kisa asenisman vle di mesye? Yo fin yo fin yo fin yo fin fè sa? Yo fin fè sa? Tande byen Louko Désir. Yo fin fè sa? Ou konn sa yo fè?

Ou konn sak pase ou te konn ou te konn pale ou te konn pale fok ou fon pale
Rosmila se mwen k di w sa fok ou fon pale ou te konn pale fok ou fon pale Rosmila te gen yon responsabilite se vre men li bay tout sak te nan men li madam mesye antouka son dosye nap swiv sa ok madam mesye pa bliye ke nou nan premye aspè kesyon Fritzian Montana Luzana ok nou nan premye aspè nou soti ladanl ki se kesyon sekirite yo nou menm nan emisyon maten deba nou klè sou kesyon an Komisè gouvènman al twò vit. Jak Lafonto al twò vit chèf la. Ok. Paske menm jan w ka poze kesyon pou dcpj idantifye endividi ame ki te akonpanye Fritz-Jean yè nan depozisyon de pyès li yo, se menm jan tou peyi a ta renmen ke kòm komisè gouvènman ou poze kesyon a la premyè dam Martine Moïse nan sèn premyè dam. ok sou sekirite ki avèk li yo nan peyi a ki moun yo ye sak ba li yo konbyen yap touche kote yo soti nou ta renmen tande sa nou ta renmen tande tou kòm komisè gouvènman ok ke wal poze kesyon anba a izo a ti lapli a bougòy kap egzibe zam manch long devan devan tout moun jiskaske yo bloke yon peyi wal poze kesyon tou a lanmò san jou kètye mawozo kap egzibe zam manch long ki anpeche moun kwadèboukè viv nou ta renmen tande sa wi komisè gouvènman. Pa gen demagoji nan peyi sa, nan peyi sa a. An nou sispann avèk demagoji a. An nou sispann avèk demagoji a. Fritz fè yon erè, li pran yon erè avèk ke yonn nan konseye politi, yonn nan konseye sekirite l yo fè l. Ok? Men se pa, se pa osi grav ke jan nou vle fè bagay la vire a. Se pa la non pou n al kriye. La ou kòrèk.
E pa la pou n al kriye.

Komsi m pa gen ensekirite tou la
menm Louko pa gen ensekirite m pa gen paket zanmi ki nan pwomosyon m ki pa nan pwomosyon m gen lot polisye ke mwen menm se m se ene yo ki tou prè pou akonpaye m komsi mwen menm m pa ka mache ak gwo zam tou non komsi gwen al twò vit

Zam, nèg avèk zam dèyè Fritz Jean sa se premye aspè a nan deba a. Nou gen 3 aspè pou nou wè nan deba sa a. An ale. An nou rete la.
An nou fè yon ti rete la, m ap esplike yon ti bagay. Yon bagay ke m te pale yè de la famiy Kòk. Klè, klè, klè, klè, klè.
Fritz Jean pran nan menm bagay la. Li pran nan menm bagay la? A! Donk sa vle di ke sa n t ap esplike. Ba w talè wi. Ou vle pale de Madam Kòk?

Paske map di nou bagay gon mechanste nan peyi a mwen menm m toujou pran ti tanm pou map swiv tout moun kap fè mechanste kont moun e m te eksplike
ekoute m te byen eksplike l yè
m rekonèk snòk kòk ke m te nan pansyon ansanm avèl lè nan ri bòn fwa kay madan moris m di m vin rekonèt madan kòk m te konn tande non

Moun mwen wè a Jozye ka gen yon lòt lekti Louko Nou ankon Kote Si nou 4 nou rankontre yon moun M ka wè yon bagay nan mwen moun nan Yon fason Ou ka wè yon bagay nan mwen Yon fason Tout moun ka wè yon bagay Madam kòk la rete pyeje Mwen menm mwen di Pèsonaj mwen wè a menm Moun sa mwen wè a Nan menm sa Fritz Jean pran an la a M pap janm dakò pou moun di m moun sa a

manifestasyon an nou pè gon manifestasyon non pa bliye kote n te ye ok map retounen sou li ok map retounen sou li Brown rele n rele n Brown ok nan moman nap pale a gon manifestasyon e site solèy e je pèp donk se mesye Gabriel yo ti Gabriel ki mete donk moun deyò maten an manifestasyon kontre Ariel Henry madam mesye humm Swiv analiz maten deba donk jodi a la.
Nan moman nap pale a la. Brown poko rele. Brown rele, Brown rele. Brown la? Li nan la?
Brown la. Anben an nou tann li. Nan moman nap pale a la donk Gabriel nan Site Solèy pran lari a, manifestasyon donk nan lari a kontre Doktè Ariel Henry. Brown la Rosie Boy! E nap salye tout sipè branche maten deba. E aktyèlman nou konnen Brown la Rosie Pawòl Geto nan dan bouk li. E nou konnen maten an ke mesye je pèp yo. t ap òganize yon manifestasyon, yo t ap fè tout revandikasyon yo pase. E objektif la se pou Ariel Henry met pwen l sou Site Solèy pa rapò jan moun yo ap viv. Se nan manifestasyon sa a revandikasyon sa a t ap fè pase. Donk se pa manifestasyon kont Ariel Henry oubyen se pou se pou atire atansyon Ariel Henry sou Site Solèy se sa? M panse ke m ap fè Prezidan Orlwich ki pral ba nou plis detay. objektif manifestasyon an. Bebe.
Ok, Prezidan Wally di. E nap salye e Radyo Tele Eklè e nap salye tout oditè, oditris kap tande nou nan moman an. Nap salye, nap salye tout spekteka, spete, spectelekatè ki ap tande nou nan moman an. E poum byen di w jodi a e mouvman nou fè jodi a Se yon mouvman pou n di ke fòk lavi reprann anndan Site Solèy. Paske jan moun Site Solèy ap viv jodi a, se pa e pa kote moun viv. E lè n ap gade apre yon nonm de tan e ki kalite e e jan sitiyasyon Site a ye a, kòman moun t ap mouri, kòman kriz la te ye anndan Site a. E n ap pwofite okazyon sa a tou pou n voye yon mesaj klè bay e e mesye ki gen bagay nan men yo a, E n ap di yo pou yo pran priz de konsyans, paske depi kòmansman mwa desanm, anndan Site a, moun yo kòmanse rale yon lòt souf. E lè m di yon lòt souf, sa vle di pa gen bal ki tire, tout moun rete nan silans yo. E pandan n ap di otorite yo, nou vle pale de PM Ariel Henry, e pandan l sou pouvwa a, pa gen okenn demach, pa gen anyen menm ki janm fèt e pou Site Solèy, nou pral pran premye pri, n ap pale ke nou mande PM Ariel Henry ke fòk komisarya yo, fòk lapolis tounen ladan l, e fòk tribinal depè de Site Solèy la, fòk li fonksyone, fòk lekòl ki fèmen yo, yo fonksyone, an menm tan tou n ap mande fòk kanal nou yo, yo kire, fòk wout ki bloke yo, yo debloke. E fòk mache Bouklin nan tounen nan plas li, pandan popilasyon Bouklin nan li menm lap mande fòk yo bal kouran, paske nou prèske gen 1 an la depi ke nou pa gen kouran nan site a, nap mande direktè DINEPA a fòk moun Bouklin yo yo jwenn dlo e an menm tan tou Nap mande ti mesye yo pou yo pran konsyans de fason ke moun ap viv anndan site a, pou moun site a li menm rale yon souf, paske nap viv yon sitiyasyon ki difisil, e nap lanse mesaj sa klè bay PM Ariel Henry, fòk katèl majistra anndan site solèy la fòk li chanje. Paske nèg sa yo pa gen anyen serye yap regle anndan site a, nap mande pou Rose Mila ki pi pre Ariel Henry ke poul pran responsabilitel, e nap pale de Eliant tou, Eliant ki ap mande sou non site a, site solèy li menm li gen moun, li gen pitit li, li gen de kad ki fòme ki ka reprezantel valableman anndan site a, nap mande moun sa yo E pou yo pa mande sou non site a paske site a nan yon sitiyasyon ki difisil, moun yo ap soufri, popilasyon pa kapab ankò, ebyen jodi a nou foule beton pou n di PM Ariel Henry pran responsabilite l. Si ke l pa pran responsabilite l, ebyen aprè 2 semèn pral gen yon bagay ki pral fèt e kote ke tout zòn anndan site a yo menm yo pral leve kanpe. Pou nou fè revandikasyon nou paske kanal sen jòj, kanal tesina, lopital sent katrin, chapi ki pa fonksyone nap mande pou yo netwaye kanal yo pou nou ebyen pwoblèm sa yo nap di a se tout pwoblèm an jeneral site solèy kote ke lè moun sitou pou moun bouklin yo lè yap soti nan bouklin pou yal lavil yap peye konbyen kòb kous machin nap mande pou wout yo debloke pou moun yo avanse epi nap mande mesye yo pou yo pran konsyans pou ke gen yon lapè dirab ki fèt anndan Site Solèy paske nou menm anndan Site Solèy nap viv yon sitiyasyon ki difisil ke nou pa kapab ankò.
Trè byen Oritz, Oritz ou konnen ke site a tou konnen de trè movè moman, gen de gwoup kap batay antre yo, eske nou menm tou nou fè travay sa pou kout zam sispann tire nan Site Solèy? Paske tout sa wap di a la Oritz si pa gon lapè Ok li pap posib èske ou dakò mètnè m konnen ke gen de gwoup nan site solèy ki tout la jounen ap goumen pou kesyon teritwa ok èske jodi a tou nan mitan gwoup sa yo nou antann nou ok sou site solèy e ke nap sispann kouri tire kout zam jodi a. Se sak fè m pwofite de mikwo laprès pou m di jodi a li lè li tan ke pou nou pran konsyans Paske lè lapli tonbe, lè dlo ap vini sot di anwo Petyon vil pase Dèlma, se moun Site Solèy la l fè mal. Lè dlo a vini li pa konn kesyon de Bouklin, li pa konn kesyon de Boston, li pa konn kesyon de Belekou. Se nou tout ki nan sitiyasyon. Lè bal la ap tire, se pitit mwen, se pitit ou, se pitit li, se pitit nou tout li pran oubyen mwen menm se vi m, se vi nenpòt sitwayen k ap viv anndan Site a ki an danje. Se sa k fè nan rezon jounen jodi a Nou vle pale de konsyans, lè nap pale de konsyans nap pale de mesye ki gen bagay nan men yo pou yo pran konsyans pou yo bay Site Solèy yon chans pou yo bay popilasyon Site a yon chans ke pou nou viv pou gen yon lòt oryantasyon anndan Site a e sa fè jounen jodi a nap pale ke nou gen de kad nou gen de moun ki fòme nou gen de moun ki ka reprezante nou men poukisa ke jodi jounen jodi a yo imilye nou se vi avèk ke Nou menm nou divize tèt nou ki fè yo imilye nou. Jounen jodi a n ap mande tèt ansanm antre nou menm. N ap mande pou n regwoupe nou, pou n fè ansanm de revandikasyon Site a pase. E pa sèlman Site Solèy. Paske gen de bagay k ap rive nan moman an. Li rive sou Bèlè, li rive sou Lasalin, li rive Matissan, li rive Gran Ravin, li rive Kafou. N ap mande ke tout zòn Tout katye popilè yo, an nou pran konsyans de sa n ap fè a, an nou pran konsyans de fason n ap manivre a, an nou mete tèt nou ansanm pou n fè revandikasyon mas la pase. Paske jounen jodi a, nou se je pèp, nou se revandikasyon pèp la, nou nan tout geto, nou nan tout zòn, Tèt ansanm se youn nan pi gwo zam ki pou delivre nou sitou avèk nèg sa yo kap mache fè lajan sou nou. Donk m byen kontan m byen kontan Louis donk kenbe la kenbe la donk nap salye tout ekip tout baz tout moun kap tande maten deba nan site solèy mwen ba nou mesye yon kout klòch. Moun site solèy m ba nou kout klòch.
Mèsi anpil louko mèsi.
Anfòm. Ok baron mèsi mèsi baron. E ben vwala la la la la se jisteman e site solèy ok la yo deside fè lapè. E site solèy mande ok pou PM Ariel Henry ok asire l ke lavi a reprann nan site solèy. Yo mande anpil, anpil bagay. M espere ke donk ekip pouvwa a ava fè yon delegasyon ok pou debake donk nan Site Solèy pou al chita avèk mesye dam yo ok. Baronne si gen nouvote wa fè n konnen donk pa ezite rele n donk nan pandan tout emisyon Maten Deba. M ap salye tout ekip Site Solèy la Gabriel, Isca mesye anfòm anfòm kenbe la ok. Site a bezwen lapè, Site a bezwen lapè Paske lè dlo a desann soti Dèlma pou rive Site Solèy, li pa yon kesyon li frape Bwouklin epi l kite Belenkou. Non, se tout moun nan Site Solèy ki frape donk pa inodasyon lè w wè ke dlo a soti anwo pou l desann pou l anvayi moun Site Solèy. E dabò, enterè Site a se nou menm dabò. Pa gen moun k ap vin chanje Site a pou nou. Se nou menm ki pou antann nou ok sou ki sa nou vle kòm espas ke nou menm n ap viv ladann nan ok. M panse ke se antann pou n antann nou mesye. Nou goumen pandan yon pakèt tan, ofinal kisa sa bay kòm rezilta? Moun mouri! Moun mouri epi apre?
Yeah, ou ka fè yon yon dola anplis, ou ka fè yon 250 mil goud anplis, ou ka fè yon milyon goud anplis, ou ka fè yon 3 milyon goud anplis epi apre? Lajan sa yo ka bati yon ti kay, ou ka monte yon ti biznis epi apre? Ok donk o final goumen tout la jounen an pa rezoud pwoblèm site solèy li ka rezoud pwoblèm yon sektè paske chak nèg la gen bakòp chak nèg la gen moun dèyè yo ok m panse ke jodi a nou menm ki se moun site solèy jèn gason jèn fanm nan site solèy se kale je nou pa kite moun ap manipile n pa kite moun ap fè n fè tenten pa kite moun ap fè n fè makak paske jodi a nèg la ret anwo li voye zam ba nou nèg la ret anwo li voye lajan ba yo pou al atake yon lòt Men èske w konn kote l ap viv la, l ap viv byen? Kote l ap viv la, l ap viv byen. Men pa kont ou menm kote w ye anba a, ou nan labou a, ou nan salte a. Li pa konnen ki jan w ap viv. Jodi a se nou menm ki pou konnen kòman n ka met tèt nou ansanm nan Site Solèy ok pou nou chanje sa ok. Se yon trè bèl inisyativ e la m panse ke pouvwa a, Doktè Ariel Henry dwe tande e m espere ke Primati ok ava voye yon delegasyon prese prese al chita avèk mesye Site Solèy yo Yo bezwen lavi reprann anndan Site Solèy. E poukwa pa, poukisa pa ta menm ta gen yon kanaval nan Site Solèy? Doktè Ariel Henry, degaje w, voye yon komisyon al chita avèk mesye Site Solèy yo, yo bezwen ke lavi reprann nan Site Solèy. Brown si konpa ranpli sa w fè n konnen. M pa pran kontrepye sa w di a non, menm si ou konnen mwen menm m pa kwè nan kanaval la. Trè byen. Men e.
E gon bagay ki fèt site solèy yè nou te sou li. Edikasyon nasyonal. Eben wi eben lekòl la. Senpleman se swiv.
A wi se swiv. Se kontinite a. Kontinite a kòrèk. Se kontinye ak. Se sa w tap di yè a wi.
E di gen de zaksyon ke Nesmy Maniga poze. Fò gouvènman ta ranmase l. Nan. Fò gouvènman ta ranmase l. Se pou gouvènman se pou gouvènman l fè l. Wi.
Lòske le ministè kèlke swa ministè ki fè yon bagay pozitif son kote se gouvènman. Se gouvènman trè byen.
Mètnan kòman yon gouvènman. e apati de chèf li pa ta ase gon min, anfèt, ase entelijan pou pwofite de aki sa a. Trè byen.
Ou wè sa m vle di w la? Se klè, se klè, se klè. E jodi a, men, ou wè gouvènman an ankò gon lòt chans? Se moun Site Solèy ankò ki di, ki mande gouvènman an kontinye.